Byen vini sou chanel paw la vivre ensemble se frè paw la frè Dio e nou di Bondye mèsi nou genyen père Gerson ensemble avèk nou mon père. Bonsoir mon frère e se yon kontantman pou mwen avèk nou aswè an.
Jodi an nou pral pale de Karèm. Men, avan nou kòmanse, kòm dabitid, nou toujou mande Bondye pou li beni nou, beni tout oditè, oditris nou yo, tout moun k ap gade, k ap tande, ki pral gade e tande emisyon nou an. Nou mande Bondye pou li beni yo, beni fanmi yo,

Kisa Karen ye?
Pou n ta byen pale de tèm sa, sa ta pral mande nou fè yon rale sou lavi Jezi pou n ta esplike l pi byen. Men etandone ke tan fè nou defo, nou prale dirèkteman. nan sa ke mo a ye. Toudabò, li vini de yon ekspresyon latin, quadragesima dies, ki vle di karant jou. Kòm nou konnen, nan Labib, karant lan se yon nonb senbolik. Dabò, Li raple nou 40 tan pèp jwif lan te fè nan dezè a avan li te rantre nan tè pwomiz ke Bondye te pwomèt lan. Li raple nou tou 40 jou Jezikri te fè nan dezè a e Li raple nou ankò, 40 jou, 40 nwit ke li fè nou sonje deluj lan ki te pase a. Donk, 40 ki ta sanse pèmèt ke nou pale de li nan Karèm nan, se yon peryòd, de 40 jou ke legliz la mete pou nou kapab prepare nou pou fèt Pak la, kote nou pral fete Rezirèksyon Jezi Kris. Men si n'ap gade e de jou li etann li an, oubyen de peryòd ke li etann li an, nou te kapab di li pa 40 jou paske lè w pale de karèm ou kòmanse avèk Mercredi des Cendres pou rive nan Nuit ki pral debouche sou Rezirèksyon an menm. Si w ta fè kalkil la, li pap bay 40, l ap bay plis. Men etandone ke Dimanch yo pa konte, paske chak Dimanch nou selebre la Rezirèksyon de Jezikri, se sa ki fè ke, Lè w retire dimanch yo, ebyen ou pran mèkredi desann pou rive nan samdi dlo benit, lè sa ou pral tonbe sou 40 jou. Vwala!
E m ap ajoute yon ti bagay, pandan 40 jou sa, e w ap fè penitans, w ap fè jèn, Wap lapriyè, wap pataje, etc. Vwala.
Alò, nou di, Karèm vle di 40 jou, jan pè an li sot di li, 40 jou san konte dimanch yo. Men, Karèm pèmèt nou santre sou 3 bagay. Karèm pèmèt nou santre sou Bondye, sou nou menm, e sou lòt moun yo, Dieu, moi et les autres. Père Jackson, Kòman yon moun kapab rive fè Karèm ni?
Ebyen, selon les prescriptions de l'Eglise, li senp. Pou yon moun, sitou yon batize, lè n di batize nou yon kretyen, pou ta fè karèm ou. Genyen twa bagay ki esansyèl. Dabò, se lapriyè ki pèmèt ou rete konekte avèk Bondye, nan yon dyalòg avèk Bondye sa a ki kreye ou. E ou kreye yon tan pou li. Sa son premyè posiblite, yon premyè fason pou ta viv Karèm nan. E wap viv li tou atravè, e m kapab di le pataj ki trè trè trè enpòtan. Pataj sa ou genyen, pataje tou tan w. Sa vle di lomòn. E twazyèm bagay la se jèn. ki ta sanse pèmèt, ki son etap de privasyon nan lavi pa ou. Ou prive yo de tout bagay kòm si m ta di w ou ta eksede ladan yo, ebyen ou di pandan tan sa tou m ap fè yon ti sakrifis. Si m te konn manje 2 plat manje, m ap diminye, m ap manje yon. Si mwen te bay plis tan m A, pa egzanp, foutbòl. Nou di m ap pran yon ti tan. M ap diminye sou li. Donk, ou pral fè yon sakrifis nan mòtifikasyon, nan privasyon pou kapab antre nan lespri tan sa. Vwala, Eklezyas chapitre 3 vèsè 1 nan 20, Gen yon tan pou chak bagay, un temps pour chaque chose. Ebyen, legliz lan ban nou plizyè tan. Pa egzanp, lè nou pran tan Lavan, toutsuit aprè tan Lavan nou antre nan Tan Noel, lè nou tan, lè nou pran tan karèm, tout swit aprè karèm, tridyòm paskal, e nou pral viv la jwa de Pak, fèt Pak. E byen, jan la Bib di nou an, un tan pour chak choz. E byen, frè m avèk sè m yo, an nou chante ansanbl avèk un sèl kèr, e pa bliye nou sou vivre ensemble.

Jan ke nou sot di, Karèm li pèmèt nou fè jèn, Karèm pèmèt nou fè penitans e l pèmèt nou pataje. Men, mwen menm, nan katechèz e sitou m grandi nan legliz katolik, m te toujou panse ke se sèlman legliz katolik ki fè Karèm ki ofri nou tan karèm nan. Pè Gerson, Eske se sa, se sèlman legliz katolik ki pèmèt nou rive fè karèm?
Bon! E pour être conscient et même honnête, nou te kapab di karèm ta sipoze Afè tout moun, tout kretyen, pa sèlman katolik. Ou ta mèt pwotestan, ou ta sipoze antre nan dinamik sa paske Jezikri te mouri pou nou tout. E si w pral Rantre nan listwa, w ap wè legliz lan, legliz katolik sitou, li pèmèt atravè litirji li an e revivre tout sa k te pase e kòm evenman m kapab di soufran nan lavi Jezikri. E se sitou sou sa, sou sa e Karèm nan santre. E tan Jezikri te fè nan dezè, li pral soufri pou l kapab resisite. Se sa k fè m di li pa ta sipoze afè katolik sèlman, li ta sipoze konsène afè e konsène tout moun. Men, e etandone ke nou konnen te genyen sa n rele schisme, e se sa ki ta pral fè ke gen divizyon, E e o nivo relijyon, e se sa ki fè ou pral wè jounen jodi an, se plis katolik ki rantre nan pratik sa. Sepandan, e yon moun ki te katolik k al fè l pwotestan, tenu kont de sa ke tan sa gen ladan l, ou gen dwa wè l li lap li di, bon, m ap viv tan sa tou. Paske, e fò n pa bliye ke E d'une manière générale, depi moman sa a ap rantre ou tou ou tande tout moun di konsa, Fò m fè Pak mwen! Se vre pwotestan yo plis selebre, e gen anpil ladan yo ki selebre la fête de Pak ki pa twò twò twò aksantye oubyen rete chita e sou peryòd Mercredi des Cendres pou rive nan Samedi de l'eau bénite nan, men Dimanch Pak la omwen yo selebre l. Men ou pral plis wè se

fè karèm ou. Alò, Pè Gerson, èske nou kapab konprann tan karèm nan kòm yon tan de tristès oubyen de dèy paske nou plis medite sou mò e rezirèksyon Jezikri? Èske se yon tan de tristès e de dèy?
Pas du tout. Avèk Jezi Kri ki mouri e ki leve, nou pa ka di nou nan tristès. An nou di Karèm nan pito se yon rapèl de evenman majè ki te pase nan lavi Jezi Kris.
E se sa ki fè ke nou selebre, nou komemore l. Komemorasyon sa a, Li dwe pèmèt ke nou resantre lavi nou sur le Christ, paske tout est tourne autour de sa personne. Donk se li ki sant lavi nou. Si li se sant lavi nou, nou pa ka nan tristès. Paske sa k pou ta fè nou nan tristès la, li disparèt li. Kisa l ye? Lanmò li. Men lanmò a pa rete nan Vendredi Sen. Li travèse nan dimanch Pak la. Donk, tan Karèm nan, li pa yon tan de tristès. An nou di plito li se yon tan desperans paske li ouvri sou yon lòt bagay, sou yon ère nouvelle. Se sa. Menm jan nou pral wè nan tan Lavan, sou le plan liturjik, nou prepare nou pandan 4 semèn pou n al akeyi le Sovè, le Mesi. Qui viendra pour nous sauver, ebyen enkanasyon an te fèt an vue de redanmsyon limanite. Donk nan tan karèm nan nou viv dimansyon e tout dimansyon, tout etap yo, depi nan soufrans, pasyon, jiska lanmò pou n al debouche sou rezirèksyon an. Donk nou pa ka rete Nou pa ka rete nan nan nan nan nan nan nan nan tristès. Nou pa janm nan tristès. Li raple nou, li raple nou les moments difficiles de la vie de Jésus Christ pou li kapab fè nou pa rete insensible face à la souffrance, pou li kapab pèmèt nou tou nou pa pè soufri paske soufrans lan fè pati de lavi nou men la bonne souffrance pral debouche sou kontantman ke Rezirèksyon an pral pote. Se sa k fè, tan de preparasyon sa a, nou oblije viv li plènman nan konsanti sakrifis pandan ke n ap mache vè, m kapab di, yon nouvèl è ki pral pèmèt ke lajwa debòde nan kè n. Se konsa m te kapab di sa. Vwala, tan Karèm nan se pa yon tan de tristès, daprè Pè Gerson, Alò, se plito yon tan de jwa e desperans. Ebyen, piske se yon tan de jwa, frè m, sè m, annou chante ansanm avèk en sèl kè.

Alò, frè m, sè m, ou menm ki te ansanm avèk nou sou plato Vivre Ensemble nan tan Karèm nan, fè apostola pa w la, abòne a chanèl lan, pataje live lan, konsa ou kapab rive sipòte nou nan misyon sa. Alò, nou di Pè Gerson mèsi pou disponibilite disponibilite li Mon père, ou te vle di yon mo final? Alò, kòm nou rive nan fen echanj lan, e nou ka kwè ke lefè ke nou kite chemen ke Bondye te trase a pou n adone nou a pwòp bagay pa nou ki pa souvan reponn ak sa Bondye mande, se sa k fè n ap toujou boulvèse. Donk, annou retounen. A lesansyèl, nan tan sa a, pou n chèche konprann lespri sakrifis ke Jezi gran frè nou te fè, ki pral fè ke li bay lavi l Pou ke nou menm nou kapab tounen benefisyè, ebyen nan lespri sakrifis sa a, an nou tout tou fè efò pou nou konsanti sakrifis pou li, pandan ke n ap chèche divòse ak tout bagay nan reyalite lavi nou oubyen otou de nou ki pa matche ak sa ke l ta vle. Pou nou mete nou o dyapazon, yon fason pou ke rezirèksyon Kris lan kapab efektif nan reyalite lavi nou. Se swè sa a ke mwen fè tèt mwen, mwen fè ou menm, Frè Joe, e m ap fè a tout moun ki pral gen posiblite, E gade ti emisyon sa. Merci.
Merci mon père merci encore pou disponibilite ou e merci pou konsèy ou pote pou nou yo merci anpil.
Merci mon frère.
Merci. E salut tout le monde. Merci.